Bonswa tout moun e mèsi paske w rejwenn nou ankò pou yon lòt pwogram Digicel Entrepreneur de l'année 2016. Mwen se Carel Pedre e aswè a nou pral kontinye dekouvri kèk antreprenè ekstraòdinè ki gen nan peyi a. Tèm Digicel Entrepreneur de l'année 2016 la se Soyez aptes à grandir. Nou tout dakò ke sans antrepriz ka yon talan. Men fè biznis ou grandi se yon bagay ke chak antreprenè ka aprann. Youn nan bagay ki fè biznis grandi se lajan. Kidonk, si w. Pa gen kontwòl lajan biznis w ap fè, w ap depanse, ou pa gen kontwòl biznis lan. Se mesaj sa nou pote ane sa. Malgre tout difikilte ekonomik ke yo rankontre, plis pase 250 antreprenè te patisipe nan konpetisyon ane sa. Yo tout te vle montre kòman yo ap travay di pou devlope konpayi yo. Ane sa nou ap chèche kiyès ki ap Digicel Entrepreneur nan 5 kategori sa yo, Emèjan, Agrikilti ak Anviwònman, Konstriksyon, Endistri ak Sèvis. Nan 250 antreprenè sa yo, 80 te seleksyone kòm finalis rejyonal, e panèl jij nou yo te seleksyone 5 ganyan nan chak kategori ki vin ban nou 25 finalis nasyonal nou yo. Jiskaprezan, nou gentan prezante ou finalis nasyonal nou yo nan kategori Emèjan, Agrikilti ak Anviwònman epi Konstriksyon. Kounye a, se moman pou nou al rankontre finalis ki nan kategori Endistri a. Faktori se chimen ki mennen nan devlopman ekonomik nan tout peyi. Ayiti dwe fasilite kreyasyon plis faktori pou fè ekonomi li grandi, paske li pral pèmèt peyi a fè komès entènasyonal e kreye anpil anpil travay. Inisyativ kreye biznis nan sektè sa a ap bon pou Ayiti anpil. N ap kòmanse vwayaj nou an e nou pral fè premye kanpe nou nan zòn Hinche pou n al rankontre yon antreprenè ke anpil moun konnen. Jean Baptiste Chavanne gen plis ke 40 lane depi lap travay ak peyizan nan gwo mouvman li an ki rele Mouvman Peyizan Papay, ki kounye a divize an anpil gwoup ki ap pwodui divès kalite machandiz nan plizyè zòn. Mpp, jan non endike l Mouvman Peyizan Papay, se paske se isit nan Papay Ke mouvman an pran nesans. Premye gwoup la pran nesans an 1973. E se gwoup sa a ki li menm fè kasav yo. Gwoupman kè kontan. Donk, chak gwoupman, nòmalman gen yon jaden kote yo fè travay E chak semèn, e la mwen menm m ale pou ba yo asistans teknik e nan gwoupman an pou fè fòmasyon e mete regleman pou yo kapab pwodui kolektivman e pwodiksyon yo fè a e ka gen bagay yo separe men prensip la se envestisman, reyenvestisman e pou kapital la ogmante pou yo kapab kreye plis richès. Mouvman peyizan Papay pa sèlman yon biznis, men yon gwo mouvman ki gen enpak sou plizyè milye moun. Se yon gwo reyalizasyon pou ou. Èske ou kapab di nou si rèv antreprenè ou reyalize avèk mouvman sa a, oubyen son rèv ki vin pi gran ke sa ou menm ou te espere? Bon, rèv la li, m ta ka di nou nan kòmansman rèv la. Paske rèv la se yon rèv pou wè sitiyasyon. E peyizan yo avèk pwòp travay yo chanje kondisyon lavi sosyo ekonomik yo. Donk la a nou ap vanse men dousman, m ta di two dousman menm.
Yon antreprenè se yon bon lidè. Men pafwa anpil moun panse yon bon antreprenè pa fòseman oblije konn byen jere. Èske w se yon eksepsyon nan règ sa a? E wi, yon antreprenè E se yon moun e ki gen vizyon. E se yon moun ki gen kapasite pou l mete e yon antrepriz an plas e pou li asire jesyon l. Men mwen menm e depi nan kòmansman e rèv mwen se yon jesyon e kolektiv. Se yon oto jesyon. E nan sans sa e prensipal travay m fè se fòme moun yo. e pou yo menm, yo kapab oto-jere aktivite ekonomik ke yo ap mennen yo, se pou sa nou gen yon sant nasyonal de fòmasyon kote nou fòme moun yo pou yo kapab aprann jere byen, e nou menm wòl nou, e nou plis kowòdone moun kap jere yo. Kòman ou fè kontinye evolye apre tout tan sa yo nan tèt òganizasyon an? Eske gen inovasyon? M son nèg ki kontinye aprann, kontinye fòme tèt mwen, e yon lidè fò ou gen kapasite pou depase tèt ou chak jou. Nan mpp nou genyen pwogram transfòmasyon pwodwi agrikòl yo, e yonn nan yo se transfòmasyon kann. Nou gen anpil moulen kann nan Plato Santral la kote nou fè rapadou, nou fè siwo. Nan Mayisad nou gen yon gildiv kote nou pwodwi kleren. Men sa se yon inovasyon. Nou kapab fè siwo kann, siwo ki ka itilize pou fè tout kalite bagay, siwo de table. Nou kapab fè rapadou pou mete nan kayèt, jan sa t ap fèt depi lakoloni. E, sa ki nouvo jounen jodi a, se ke e pou la premyè fwa, nou enstale yon atelye nan peyi Dayiti, yon atelye ki kapab pwodui yon sik konplè. Jiska prezan, ki enpak dirèk ou kapab di ke mpp genyen sou manm li yo ak kominote a? Nan katye kote nou, kote manm nou yo ap viv, yonn nan bagay fèm kwè nou genyen se efè sou anviwònman. E paske tout manm mpp fòme pou yo kapab fè konsèvasyon sòl, pou yo kapab fè rebwazman. e pou viv nan yon anviwònman ki pi sen. Men mwen nan mpp, mwen se yon benefisyè, mwen se manb mpp, mwen gen kat mwen nòmalman epi kat kontra pèp mwen. Epi sa k enterese m tou antre nan mouvman an, se paske se yon mouvman dirab. Kèlkeswa sa ki pase, mouvman an toujou rete djanm, se sa k ki te enterese m antre nan mouvman. E se mwen menm tou ki responsab atelye an bò isit. E se yon fyète pou mwen infwa ke m kapab travay la paske pouvwa mpp se yon mouvman k ap travay nan tout peyi Dayiti. Akò ke k ap travay konbat tout pou konbat peyi k ap konbat pou peyizan. Sa se yon bagay mouvman m kontan e sa k fè m chwazi mache nan mpp kòm moun k ap lite pou peyizan. Ou sanble yon moun ki veye tout sa k ap pase nan mpp. Se byen. Men èske ou gen tan pou distrè w? Alò m s on nèg ki travay 7 jou sou 7 e nan vi m, m gen 69 an, m poko janm pran konje.
Tousuit apre poz la, nou pral fè konesans ak yon lòt finalis nasyonal nan kategori endistri nan Digicel Entrepreneur de l'année 2016. Rete branche.
Chak solèy leve, se yon nouvo chans, se yon nouvo opòtinite, se yon nouvo pwomès, se yon nouvo jou. E Digicel la avèk nou a chak etap, nan travay nou, nan lekòl nou, kòt a kòt lè n ap chèche konesans, sou wout la avèk nou lè n ap kiltive richès nou, lè n ap vanse biznis nou. Tout kote, toupatou, lè n ap valorize kilti nou, istwa nou. Avèk nou pye pou pye. Tèt kole nan lavi nou. Nan ti moman plezi nou, nan pasyon nou. Ak zanmi nou, ak fanmi nou. Ayiti, Digicel ap toujou la avèk nou. Paske se nou ki fè. Digicel, pi gwo, pi bon rezo Ayiti a.
Mèsi paske w rete branche Digicel Entrepreneur de l'année 2016, kote n ap prezante w finalis nasyonal nou yo nan kategori endistri a. Nou pral Okap kounye a pou nou al rankontre Jocelin Noël. Apre yon etid de mache ke li fè pou kont li, Joslin kwè ke te gen yon demand pou kasav ak farin manyòk, ke l te sou plan lokal ak entènasyonal. Apre anpil difikilte pou li te jwenn lisans pou li te kapab ekspòte, li finalman kreye Provence Food Group ki tounen yon gwo konpayi k ap ekspòte nan peyi Dayiti.
Jodi a nou kontan nou genyen e yon ekip spesyal ansanm avè nou. Nou nan dan le nò, le gran nò di peyi e spesyalman nan lakil di nò nan zòn ki rele Piyat. Se la nou gen konpayi ki rele Pwovens Food Group. E nan Pwovens Food Group se le gou dayiti ke nou prezante oubyen an anglè nou ka di the taste of Haiti. Bò isi an nou pa sèlman fè kasav, Nou gen plizyè kalite pwodui ke nou prezante, nou genyen manba, nou fè konfiti, nou genyen diri, nou genyen farin, e nou genyen lam veritab, e nou gen manyòk la. Nou genyen Ayiti Kasav, sa se yonn nan pwodui ke nou prezante, e pye manyòk la ladanl, li san pousan natirèl. Nou rete natirèl nèt nan pwodui an. Nou. Nou pa fè anyen ki ki nou pa fè anyen nou pa chanje anyen nou kite ayiti kasav la avèk kasav la avèk yon ti kokoye avèk yon ti suk yon ti kanèl se sa nou fè. Èske ou kapab pale nou de kòman ou te kòmanse avèk Provence Food? Poukisa ou te kreye konpayi an? Lè ke mwen menm mwen rankontre vèk kèk moun yo mwen mande yo bon sak pase pou ki rezon nou nou pa travay latè ankò? Repons lan sè ke yo di bon lè yo plante. E pwodwi yo gate se bèt ki manje pwodwi yo. Epi lè m vin wè sa, m di bon fò l gon bagay ki fèt. Wè m panse sa se responsablite chak sitwayen nan yon peyi e fason ke ou ka ede se pou w ka ede. Mwen di yo ke pa gen pwoblèm m ap eseye wè ki kontribisyon m ka bay. E mwen di ke m ap fè peyizan, m ap garanti peyizan li mèt plante ke m ap achte. Youn nan premye siksè ke w te genyen se te jwenn yon lisans nan men Depatman Agrikilti nan peyi Etazini, FDA. Kòman w te fè jwenn lisans sa a e di nou poukisa ou fokis sou mache entènasyonal la? Bon, rimè k ap kouri di ke Ayisyen e pwodui Ayisyen pa ka antre Etazini. Bon, lè nou vin fè demach yo, nou vin. al konnen egzakteman ki regilasyon ki genyen, li pa vin gen blakawout pou pwodui ayisyen antre vrèman. Sèlman sa ke ou dwe fè, se respekte lè nòm entènasyonal. Lè nou ale, bon, e lè responsab usda avèk us Custom yo di yo pa gen kenn pwoblèm until ke nou menm nou fè sa nou gen pou nou fè, ebyen premye etap nou te fè an, nou sèlman te bezwen pran pwodui a nou voye l nan laboratwa, wè, Epi yo kreye yon nutrition fact pou nou, epi koulye la yo ban nou tout kondisyon yo, n ale online, nou ale nan entèvyou, epi apwè otomatikman nou te kalifye pou nou te ka gen pèmi an tankou tout moun ka genyen l. Nou gen pèmi an, epi yo di pou w ka voye l. Sa gen prèske 7 a 8 an depi n ap fè sa, n ap kontinye antre, n ap kontinye antre pwodui yo. Ou parèt yon moun ki trè konsyan de enpak biznis ou genyen sou anviwònman an. Pale yon ti kras de sa. Sistèm lan ki aji a nou gen konsyans de sa li fè mal e tout staff la tout moun yo nou pale de sa plizyè fwa se chabon an paske nou itilize anpil chabon prèske nap itilize 30 a 50 sak chabon pa semèn e moun yo ap koupe pye bwa pou nou achte chabon sa nap eseye fè koulye la se chanje sistèm chabon an an gaz pwopàn nap itilize menm dlo manyòk la tou. pou nou ka fè yon alkòl ki ka pèmèt ke nou itilize l pou nou ka fè kasav la. E nou pa pral achte lòt kote, se menm dlo manòk la, paske li gen etanòl nan dlo manòk la, nou sèlman ap bezwen chofe l, menm pwosès tankou se kann nan, epi aprè nou pran dlo a, nou itilize de dèbrilè espesyal, epi apwè. Pou nou ka fè kasav la. Kòman Provence Food Group ede kominote kote ke li enstale a? Zòn nan son zòn ki te vrèman mòt e men koulyè la plis moun kòmanse rekonèt konnen zòn nan egziste pa rapò de biznis lan e tout moun ki ap travay se moun nan zòn nan yo ye wè yo se la yo travay epi yonn nan feeling ki enteresan Se timoun lekòl yo, e lè yo sot lekòl, lè yo pral lekòl, se yon randevou la ye, yo pase la a, yo pran ti kasav, yo ale lakay yo, kòb ou pa, yo manje, yo kontan. Sa, lè sa ap fèt, m vrèman kontan. Travay la fè pou mwen, m voye timoun lekòl, m manje, m jwenn, m ale lakay tou. Wi. Li ede nou, li mete travay pou nou viv, menm lè li pa la, lè li vini, li sèvi ansanm ak nou. Ki konsèy ou ta bay tout moun ki ta renmen kòmanse antrepriz yo jodi a menm jan avè w? M ta va di yo pa imite biznis yo, yo bezwen chita pou yo kreye yon biznis ki a bezwen kominote a. Sa se yonn nan lide jèn antreprenè yo ke nou m ka bay kòm kòm ankourajman, kòm sijesyon.
N ap soti nan Nò, nou pral desann Pòtoprens, kote nou pral rankontre yon lòt finalis nasyonal nan kategori endistri a.

yon antrepriz spesyalize pou la fabrikasyon de fo chevu, alò ke Onabv vin opòtinite anfen le mache otou de Karikòm anfèt. Je vi vin enkonbenyant sur le strikti de distribisyon paske la majorite de pwodiksyon pwovyan de la Chin epi on ete oblije anfen de pase par le gran distribitè o Zetazini.

plaisir enfin que je puisse offrir enfin les, les travail aux, aux, aux gens, euh, aux Haïtiens.
Nap kontinye ti vwayaj nou an e konnya nou pral rive nan vil Okay pou nou prezante ou avan dènye finalis nasyonal nou an nan kategori endistri nan Digicel Entrepreneur de l'année. Tou sa, Se apre poz la. Rete branche.
Chak solèy leve, se yon nouvo chans, se yon nouvo opòtinite, se yon nouvo pwomès, se yon nouvo jou. E Digicel la avèk nou a chak etap, nan travay nou, nan lekòl nou, kòt a kòt lè n ap chèche konesans, sou wout la avèk nou, lè n ap kiltive richès nou, lè n ap vanse biznis nou, Tout kote, toupatou, lè n ap valorize kilti nou, istwa nou. Avèk nou pye pou pye. Tèt kole nan lavi nou. Nan ti moman plezi nou, nan pasyon nou. Ak zanmi nou, ak fanmi nou. Ayiti, Digicel ap toujou la avèk nou. Paske se nou ki fè. Digicel, pi gwo, pi bon rezo Ayiti a!
Nou retounen pou nou kontinye ak pwogram Digicel Entrepreneur de l'année 2016 la kote ke nap prezante ou finalis nasyonal nou yo nan kategori endistri a. Youn nan finalis sa yo ap soti ganyan nan kategori a e l pral gen chans ranpòte tit Digicel Entrepreneur de l'année 2016 la nan gwo seremoni gala ke n ap fè nan mwa sa a. Jean Serge Compère travay sou repitasyon peyi Dayiti genyen nan pwodiksyon lwil vetivè pou endistri pafen an. Li kreye yon koperativ nan zòn Mase, Foko ak Bazlè, tou pre vil Okay. e li ofri anpil kiltivatè avantaj pou kolabore avèk kolektif la. Li non sèlman ap fè moun k ap travay avèk li yo fè lajan, men li ede kominote a tou. Pa m se Konpè Joseph Serge, m se prezidan koperativ Kape Vè MFB. Nou menm, de konsè avèk Agri Supply e Givaudan, ke sa n genyen se vetivè la, Epi nou di fò ke nou devlope zòn nan. Pa rapò a sela, nou di fò ke nou regwoupe nou an koperativ. Nou pran nesans an 2012, e ke nou te kòmanse avèk 163 manb, men aktyèlman la nou a 259 manb. Kounye a w ap ekspòte prèske 35 baril lwil vetivè chak ane. Eske w gen plan pou ogmante kantite sa a? Chak ane, nou ekspòte 35 baril lwil a leksteryè.

ale vè eksteryè pou nou mande plis de kantite, fotil byen nou menm nou repètorye yon kantite de tè, piske nou tè pase de 200 a 300 ekta pou le moman la. Men pou nou fè sa, fò ke kantite de manm nou ogmante. Lwil vetivè ki fèt nan peyi Dayiti repite pou kalite li. Kòman ou menm kounye a ou asire ke kliyan yo ap resevwa bon kalite pwodwi a? Menm ke pri a bese, men nou toujou ba kliyan yo bon kalite. Nou pa met tè ladan. Nou va met zonyon nan rasin nan e nou tann 12 mwa pou n fouye l. Nou ba l yon lwil de kalite, yon lwil de gran anvègi. Kounye a nou nan chan vetivè yo. E premye san fad vetivè yo, nou koupe li. Apre lè n fin koupe li, epi dirèkteman nou kòmanse fouye li. De la etan e nap fouye li e ke nou seke apres fouye seke li fen seke li ke nou voye l pa dèyè nou voye l pa dèyè e ke nou ba e e moun kap plante a e ke e kap plante vetivè a apre lè nou fin plante li e apre lè nou fin plante li ke nou antre poze l nan nou cheche li apre nou cheche li nou mete l nan bwat sa ke ki pou fè e switt nesesè la paske nou paka transpòte l konsa ale nan depo.

Epi Agri Supply ban nou ristoun lan, epi Givaudan, konpayi etranje, ban nou ristoun. Avèk sa nou gen fon de devlòpman. Nou te kapitalize pòt 100 mil dola ameriken, e nou pran ladan nou fè wout, epi nou pran ladan egalman nou elektrifye 2 pwen 5 kilomèt wout aktyèlman, e n ap travay pou nou mete dè abri pwovizwa pou moun yo, e n ap mete dè anga, ke pou si ta gen entanperi, ta gen dè pwoblèm. e pou mete nan zòn nan. Ki pwojè ke w genyen a kou e a lon tèm pou kominote pa w la? An desanm, e ke plan ke n genyen se fini avèk elektrifikasyon zòn nan. E de nou pral mete dispansè la pou moun yo pou ke pa gen difikilte an matyè de sante, nou gen pou n. enplante, gen pwòp izin pa nou ke nap transfòme rasin nan an duil ke nou pa bezwen pase pa yon endistri e ke nou konfeksyone rasin nan nan zòn nan e nou fè luil la nan zòn nan epi nou voye l alekseyò. Nan koperativ la nan Kamevé, m aprann anpil bagay nan men Serge Compère Misye son bon moun, li renmen anpil devlopman pou jèn li, li ta renmen jèn li rive plis bagay, pa rapò a jèn yo kap kite isi al o chili, brezil, men misye bò kote misye, misye pa renmen sa epi li ta renmen nou la pou nou fè kòb. Lèw pap travay nan koperativ la, kisa w fè pou distrèw? Lèm pap travay ke m ale. La plaj, en ke pwiske pa gen sinema, m al Gelée oubyen Port Salut, en ke m fè ti rekreye mwen, epi mwen pran de gwoup de zanmi, en ke nou diskite ansanm, nou de, de kominote a, paske kominote a te depann de nou. Nou ta pale tan de moun eksteryè la, se nou k konn pwoblèm nan, epi nou chita lè dimanch, nou reflechi de pwoblèm zòn nan, e ki strateji, ki plan nou genyen pou ke nou vini an èd a moun ki nan difikilte yo e a. devlope zòn nan konparativman a lòt zòn ki devlope.
N ap retounen Pòtoprens pou n rankontre yon jèn vizyonè, Patrick Eugène. Patrick Eugène kòmanse karyè li kòm pwogramè konmpitè nan peyi Etazini. Men lè li retounen ann Ayiti, li te vin gen lide monte yon biznis pano solè. Ak yon mastè degre nan enèji renouvlab, li mete an pratik sa li aprann e ak sèlman 2 mil dola, li kreye konpayi pa l la.
Non mwen se enjenyè Patrick Eugène, m se pdg Digital Cap Energy. Lè n vle pale de Digital Cap se yon konpayi ki spesyalize li an enèji solè e teknoloji. Lè n ap pale de enèji solè nou vle pale de pano solè, batri, invètè. Tout on ansanb de pwodwi ke nou konbine ansanm pou n bay pèp la enèji nan tout peyi a. Se yon konpayi ki spi non sèlman li ki nan kapital la, nou nan santral la la a kote n ye la a, men se yon konpayi ki epapiye nan tout 10 depatman peyi a. Ou t al etidye Ozetazini pou w te vin tounen yon pwogramè konmpitè. Kisa ki vin chanje direksyon w a enèji renouvlab? Bon, apre m te fini etid mwen Ozetazini, m t ap travay antanke pwogrammè. Dayè, espesyalizasyon mwen se pwogramasyon. Lè n ap pale de pwogramasyon, nou vle pale de devlopman de lojisyèl, tou sa. M te fè tout yon karyè ap travay Ozetazini. Apre, tout rèv mwen se te retounen ann Ayiti. E lè n te fèk fonde konpayi a, Digital Cap, nou te fonde li nan yon liy de teknoloji. Majorite travay ke nou te konn fè, nou te konn fè enstalasyon rezo, laboratwa enfòmatik, tou sa. Yonn nan pwoblèm ke n te rankontre a tout kliyan a travè le peyi, se te pwoblèm enèji. Teknoloji pa mache san enèji. Kounye a, nou te oblije chanje direksyon, vini ak 2 chapo, teknoloji e enèji. Se egzatteman sa k fè ke n antre nan enèji. Men aktyèlman la m ap pale avè w la a, yonn nan pi gran liy ke n genyen nan antrepriz la se enèji. Pale nou ti kas de moman lè w te retounen an Ayiti e kòman avèk fon ki te trè limite, li te difisil pou te kreye biznis ou an. Retou la te difisil anpil, m te kab di sa si m vle sensè. Sa k fè m di l te difisil, paske m pa t gen anpil kòb nan men m pou m te monte antrepriz la. Sa se te youn nan gwo pwoblèm ke m te genyen. Men. Sa pa t fè m fè bak pou m te avanse. M te antre a 2 mil dola sèlman ki te nan pòch mwen ke m kòmanse antrepriz la. M te kòmanse nan domèn enfòmatik, fè enstalasyon laboratwa enfòmatik pou lekòl tankou Digicel pa egzanp. De jou an jou moun ap konnen nou epi chak tout kòb ki antre yo nou reyenvesti yo nan antrepriz la e ki vin mete nou nan nivo ke n ye la a. Pale yon ti kas de Energie 24. Koman li mache, kisa ki diferan e poukisa ke w kwè se le futur? Energie 24 la sa li ye, se yon jeneratris solè. Lè nou vle, lè nap pale de jeneratris solè, se yon sistèm ki mache, ki rechaje pa pano solè, pa solèy la. E se yon sistèm ki pa fè bri ditou, men ki mache menm jan avèk jan moun yo di an Ayiti an yon dèlko, yon jeneratris. Ke 60, plis ke 65 pousan popilasyon an pa gen aksè a enèji, e majorite moun sa yo pap travay, Yo pa gen ase mwayen pou yo mete yon gwo sistèm lakay yo. Nou vini a Enèji 24 ki se yon sistèm prepeye, an anglè yo di pay as you go, kote ke moun yo, n ap dijital k ap enstale sistèm sa kay nenpòt kote kay moun yo, epi ke moun yo peye sistèm nan pa jou oubyen pa mwa oubyen pa semèn, e non sèlman peye men yo pa bezwen fè deplasman, yo ka itilize telefòn yo pou yo kab voye yon tèks bay DigitalCab e DigitalCab tou touche kòb sistèm la. Poukisa w panse li pran tan pou ke Ayisyen adopte konplètman enèji renouvlab yo, notamman enèji solè? Kisa ke ou menm w ap fè pou leve defi sa a. Premyeman, pwoblèm de finansman. Dezyèmman, se yon pwoblèm de edikasyon e enfòmasyon. Kòm ou konnen, sistèm enèji solè a se yon sistèm ki trè koute, ke anpil moun pa gen menm yon kapital pou yo kab envesti pou ke yo enstale yon gwo sistèm lakay yo. Sa vle di, difèt ke konpayi tankou Digital Cap vin avèk yon sistèm de kredi, ke l ap fasilite popilasyon an pou yo kab antre nan sistèm enèji solè a. Se sèl solisyon. Apre pwoteje anviwònman an, kisa Digital Cap ap fè nan kominote a? Nou fè yon enpak sou devlopman ekonomik nan tèm pa egzanp tout nèg ou wè la yo se teknisyen k ap travay ki pa t gen djòb avan ke n te egziste men kounye a ki gen djòb ke yo ka okipe fanmi yo, yo ka voye pitit yo lekòl, anpil moun ap travay. E anplis de sa tou, anpil pwojè ke n egzekite, se pwojè, se enstalasyon ke nou fè nan lekòl, nan klinik, nan lopital. Lòske nou sou tèren an oubyen lòske nou ansanm, se nou menm ki pou di w se enjenyè Patrick ki direktè, men si w parèt w ap panse nou tout se menm nan nou ye, se menm teknisyen nou ye, n ap travay ansanm, n ap fè menm bagay. Ki pi bon konsèy biznis ke w janm resevwa, e kòman ou aplike l nan biznis ou genyen kounye a? Youn nan pi gwo konsèy ke m te jwenn se. Pa envesti tout kòb ou nan stòk san ke ou poko gen yon demand ki etabli sou mache a. Pa egzanp, ou ka gad dèyè m lan, m gen anpil materyèl, anpil stòk la a, men anvan ke m te envesti kapital sa a, m te gentan gen yon demand de pwodui sa yo. M te gentan gen yon nonb denstalasyon ki sou liy ke m pral enstale, men m pa t pran kòb mwen m al envesti nan stòk. Epi, se lè sa a m fin envesti, m pral fè demach pou m ap chache kot kliyan yo ye, ou konprann, m pa konn ki lè ou pral rete, lè stòk yo ret la, epi, dezan, twazan ap pase, m pa janm ka ekoule yo. Sa se yon gwo konsèy.
Aswè a ankò nou pataje istwa finalis nasyonal nou yo nan kategori Endistri a. Youn nan 5 finalis sa yo ap soti ganyan nan kategori a e l pral gen chans pou l tounen Digicel Entrepreneur de l'année 2016 nan seremoni gala nou an ke n ap fè nan mwa sa a. Jespere ou te amize w anpil aswè a pandan w t ap dekouvri. 5 finalis nasyonal nou yo nan kategori endistri a. N ap voye yon gwo kout chapo pou sponsò nou yo, Camusat, Erickson, Yawe, Sofides, Talk Pool avèk ZTE. Yon gwo mèsi tou pou patnè medya nou yo ki pèmèt ke nou pataje emisyon sa a avèk bèl istwa antreprenè yo, Le Nouvelliste, Radyo Tele Ginen avèk Radyo Televizyon Nasyonal Dayiti. Mwen M. Carel map ban nou randevou semèn pwochèn pou n dekouvri finalis nan dènye kategori nou an ki se kategori sèvis. Pandansetan, m espere ke tout istwa antreprenè de lane ke nou prezante w yo nan tout kategori nou yo ap ede w dekouvri lakay ou sans antreprenè on fason pou ou menm tou kapab lanse pwòp biznis pa w pou siksè finansye w ak sekirite fanmi w. Opòtinite yo la, se ou menm ki pou chèche yo.